Oh, hello, hello, hello, hello. Kaman nou ye? Jodi a mwen pote yon ti video pou nou. Men ki video li ye? Avan tou, m ap salye kelke grenn moun ki enpòtan pou pou chanèl lan. M ap salye tout ansyen e nouvo abòne m yo. E ou menm ki pataje videyo m yo, ou menm ki ede m sikile videyo yo, mwen di w mèsi, mwen pa gen mo pou m ta eksplike kòman, kòman ke mwen apresye w, ok. Mwen di w mèsi, se mèsi ke m ka di w mèsi mil, 100 fwa 1000 fwa mèsi kontinye pataje videyo yo pou mwen kontinye fè yo rive pi lwen pou plis moun kapab jwenn moun ki gade videyo m yo avan tou m ap salye Linda ki toujou la anba videyo m yo m ap salye Ganmèl m ap salye Kawo Lalimyè donk m ap salye tou um literè mwen salye nou trè fò e anpil moun sè Myriam m pa ka pa bliyel mwen salye nou sè Sandra mwen voye yon gwo kout chapo pou ou bebe m nan map mandew kontinye pataje videyo m yo map salye makomè m sè Lougens ki pataje video yo anpil ki sipotem anpil soeur loud ankò mwen salyew mwen voye yon big kòb kout chapo pou ou soeur loud sa m pa bezwen pale m pa bezwen dil anyen depim voye video a selman li konn sa poul fè ansanm avèl ou pap pèdi sa ma chérie kontinye edem travay kontinye sipotem ki video m pote pou nou jodia toujou yon senp remèsiman. Mwen sonje m te lage yon video mizik dimanch lan. Mwen te bezwen rive avèk 1000 views. M te nan yon konpetisyon. Fò m te rive 1000 vizyonè. Mwen te nan yon konpetisyon avèk yon po chen. Donk, malgre li genyen m. Paske li menm depi sou, depi nan vandredi. Depi nan jeudi konsa li fin fè mil views li a. Donk li genyen men sa pa anpeche m remèsye nou. Byen ke depi vandredi ou vandredi swa ou byen samdi m rive ansanm avèk mil views. Donk mwen di nou mèsi pou sa. Mwen gen yon lòt konpetisyon ankò paske nan mòd moun yo pa ankò fini paske se dewoule n ap dewoule n ap kontinye mach la. Donk mwen Gen lòt video mizik e gen yon video mizik ki m kapab di ki prè wi men ki gen yon ki ki nan wout k ap vini. Li nan wout l ap vini donk m pou e e nan semèn lan oubyen lòt semèn m ap lage l kanmenm. M ap mande nou pran ti pasyans pou mwen e lè m lage l nou kontinye pataje l, nou kontinye sikile l pou nou fè m rive San nou menm mwen pap ka rive. Twoup literè ankò mwen salye w. Donk se yon moun ki bay tout tan l, ki bay tout tan l, donk m pa ka pa salye l. Don Neley mwen salye w. Donk yon gwoup m pap, m pa ka pa salye, m pa ka pa remèsye, se gwoup WhatsApp Millionaire. Mwen felisite staff k ap dirije l la. Donk nou kenbe la mesye dam, nou pa lage nou kontinye lavi mwen salyew gen yon lot anko Nate m salyew sim bliye lot non yo nan eskizem donk nou kontinye edem frè nenel nou kontinye edem tout moun ki te edem poste video a sou stati yo menm sim pa gen chans poum site non nou men mwen salye nou mwen remèsye nou mwen remèsye nou pou sipò nou pou kouraj nou ki ta renmenm rive Sè Daniela kouz mwen mwen salye w mèsi anpil donk pou sipò ou ou menm ke m pa salye ou menm ke m pa remèsye donk m bliye non an se pa paske m pa ka site non w men m pa gen tèt pou m sonje tout non yo frè Gervens mwen salye nou mwen remèsye nou anpil. Anpil moun banm anpil sipò donk ki fèm rive ansanm avèk depi samdi an 6 oubyen 7 jou mwen rive ansanm avèk 1000 views donk nou kontinye edem nou kontinye edem sikile video yo donk se ti video sa kem te pote pou nou jodia I love you.